Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est avec vous Euphemie ki pote yon bèl ti video pou nou. Avan ke m komanse mwen vle pran yon ti tan pou mwen di merci avèk tout king e queen ki deja abone avèk chanèl la. Ou menm kap gad video sa pou la premyè kap gad chanèl Waww M tèlman janm fè video.

Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est avec vous Euphemie ki pote yon bèl ti video pou nou. Avan ke m kòmanse, mwen vle pran yon ti tan pou mwen di mèsi avèk tout king, queen ki deja abone avèk chanèl sa. Ou menm kap gad video sa, mwen swete ke se video sa ki ba w rezon pou w abone. Ou te ka nenpòt kote nan mond lan pou kounye la, men ou chwazi ban m yon bagay ki presye nan vi w ki se tan w. Yeah M sonje l kounya Jodi a kisa nou pral fè Jodi a nou pral pake kèk order ansanm avè m Nou gen lontan nou pa wè m sou chanèl la M pa vrèman gen yon rezon ki fè mwen pa poste Se vre ke mwen te yon ti jan bizi but sa pa yon rezon Ok m pa vrèman konn kisa k fè m pa t poste Pandan m pral pake order a m di Bon beni nou ansanm avèm. Ok kòm nou ka wèl mwen nan ofis mwen pou kounye la mwen pral travay m konnen li pral un peu difisil pou map rikòde epi pou map travay an menm tan men fòk mwen poste m wèl yon ti jan flou ok men fòk mwen poste video a pou nou kan menm eske m ka di nou bòn ane se premye video m sou chanèl la pou ane 2021 an e wi map swete nou yon bòn ane Pourquoi pas. Yeah kamera m pral vire l li pral partou li pral yon ti jan difisil poum poum fèl but map fèl kanmèm paske fòm poste pou nou kanmèm m pral fèl kanmèm nou pral wè kijan mwen pake order poum voye bay nou menm ki ap sipòtem yo an nou kòmanse.
Avan ke m kòmanse fè tout bagay, premye sa ke mwen fè, mwen toujou prente packaging slip. Packaging slip la nou pral wè ki sa l ye pi devan e ki sa mwen fè ansanm avèk li. Se konsa mwen prente. Lè m fin prente packaging slip lan, mwen prente shipping label. Nou pral wè pi devan kisa mwen fè ansanm avèk li.
Ok, sa se la ke mwen stake tout inventory mwen yo, tout pwodwi m yo. Lè yo vini, mwen konte yo tou sa, epi mwen mete yo la. Sa se tout pwodwi ke mwen gen yo. Sa se bwat ke mwen fè depi yè. Bwat sa yo yo vini konsa. Lè wap resevwa pwodwi an, wap resevwa l nan yon bwat blan konsa. Sa se tout bwat yo m te gen tan ranje yè. Yo vini byen plat konsa, mwen men mwen ranje yo konsa. Ok, lè mwen gen yon pakèt òdè, tankou plis ke 10 òdè, mwen pa fè yo grenn pa grenn. Pou m ka pran mwens tan, mwen toujou etale yo yon kote pou m ka fè pi rapid. Pa egzanp, lè yo plis ke 10, mwen mete yo sou kapèt sa. Kòm se 11 òdè li ye pou jodi an, mwen pral mete bwat yo sou tab sa. E avan ke m kòmanse, mwen toujou clean espas ke mwen pral travay la, apre sa mwen lave menm. Nou konnen korona nan la ri, fòk nou trè prudan. Hi guys! Ok guys, lè m fin clean tab la, mwen sot lave menm. Kounye la, mwen pral pase hand sanitizer nan menm. Janm di nou an, korona nan lari fòk nou fè trè atansyon. M pa pral mete gan, m pa pral nan mete gan nan menm se sak fè make sure ke men m pwòp pou m ka manyen, pou m ka alèz pou m manyen sa m ap manyen. Nou sonje sa yo?

Ok, m te montre nou talè an ki jan ke mwen te, mwen sot prente sa. Sa rele packaging slip. Sa li menm li genyen non, talè fòm fèt atansyon pou m pa montre nou non kliyan avèk adresi. Sa se tout sa kliyan order, li genyen. Sa se tout sa kliyan an òdè avèk pri l epi dat li te òdè l epi nimewo òdè an pou mwen pa confuse lè m ap pake òdè. Jan m di nou an, kamera li pral tout kote, I mean l ap patou paske fò m fè videyo a pou nou. M pral ranje yo la, apre sa m pral mete bwat lan pou l ka pi fasil. E vwala, se konsa ke mwen fèl. Le konsa mwen pap confuse, takou m pa pral pran order pa yon moun pou m voyel bay yon lot moun. So m gentan konnen bwat sa men ki moun ki order l, men ki nimewo li ye, men tout sa moun nan order. Lè map mete shipping label nan bwat lan pou m pa mete l nan sa ke m pat dwe mete l. Se konsa ke li ye. Ok, lè m fin ranje yo konsa, mwen pral mete papye fen ladan. Ann rete swiv ansanm avè m. M pral fè l dèyè kamera pou videyo a pou l ka pa twò long. Ok, sa se lè mwen fin mete papye fen an ladan. Kounye la, mwen pral mete sachè sa yo, yo gen van ladan. Li pral pwoteje bwat lan lò fin mete pwodwi yo, si l tonbe, si l frape, yo pap gen anyen. An ale. Ok, sa se sachè yo, mwen gen tan fin mete ladan. Mwen mete nan yo tout. Sa se pwodwi yo ke mwen vin ansanm avèk yo. Pase yo lwen, m pa vle fè anpil va e vyen, donk mwen mete yo nan sa. Mwen pral gade non tout moun, tout sa yo òdè, mwen mete yo nan bwat lan. M swete ba yo te fèt fasil kon sa. Jan ap gade yo rapid la, yo pa fèt rapid vre, gen anpil bagay ki ap pase dèyè kamera. Lè mwen tap fè sa yo nou pat gen tan, m pa anrejistre l pou videyo a pou l ka pa. twò long. Donk mwen pral mete sa yo nan chak bwat. Chak sa moun yo òdè. N ap wè talè. E vwala mwen mete pwodui yo nan tout. An fèt m p ap ka di nou sa ki nan tout. Men yon sèl bagay nou ka remake ke chak òdè yo gen yon body butter ladan. Body butter a se yon, m te ka di se yon bè. Ou pase sou po w, li la pou li idrate, li bon pou egzema, li bon pou yon pakèt bagay sitou li fè fredi, gen moun ki pa renmen sèvi avèk losyon, avèk krèm, yo prefere sèvi avèk sa paske li natirèl. Epi chak moun gen yon ti yon ti kiyè pou yo pase ladan l, si yo pa vle mete men yo ladan l. E gen moun ki òdè lòt bagay avèk Body Butter yo tankou moun sa li pran yon eyeliner, moun sa li pran yon body shimer, sitou summer a pral rive. Si wap soti le swa, ou ka fite sa sou po, epi li vreman santi bon. Moun sa li menm li pran Yon ti lwil pou l pase nan bouch li pou l idrate l, li pran glòs. Moun sa li menm li pran scrub pou l pase nan bouch li. Nou ka wè. E moun sa li menm li pran tout bagay. Li pran li pran pou gason l, pran pou fi, li pran scrub, li pran charmeuse, li pran tout kit la nèt.

Fò fri ou pa peye pou li. E pi mwen bay surette. Se sak Femi Beauty a ok. Si w order nan menm deja ou konn vibe la. You know the vibe. Ou konn sa l ye deja. So yeah. M pral mete ti dekorasyon epi m pral mete kado pou moun yo. N ap vini talè.

Surette nan tout pou moun yo. Kounye la, mwen pral mete business card mwen avèk thank you card mwen nan chak order. N ap wè talè ankò. Ok, lè m fin mete business card lan avèk thank you card lan, Mwen tepe tout bwat mwen. Se pati sa ke nou pral wè enpòtans papye sa ke mwen te prente a. Paske papye sa li gen non tout sa moun yo òdè. Lè bwat yo fin fèmen, ou pap konn ki, ou pap konn ki sa ki ladan, ou pap konn kiyès ki pou kiyès. Donk, se papye sa ki pral fè w konnen Sa ki anndan sa e pou kiyès li ye lè ou pral mete shipping lebo. Shipping lebo a sa se yon sticker li ye ke m pral kole sou bwat lan. Li menm li genyen adrès kote package lan ye an, adrès pa m, li gen adrès kote package lan prale a. Li gen non pa biznis lan epi li gen non pa kliyan. Donk se papye sa ki pral fè m konnen kiyès ki pou kiyès. nan tout. Nou pral wè kijan mwen mete. Anm vwala vwala lè m fin mete shipping label an kounye la mwen pral mete stikè m sou li ansanm avèk frajil pou moun yo pa maltrete bwat kliyan m yo paske kliyan Femi Beauty yo yo vrèman presye ok n ap wè talè. Ok guys sa se lè mwen fini. mete stikè, mete shipping li bon, mete tout bagay nèt. Sa vle di kounye a tout òdè yo prè pou mwen pote l nan pòs ofis lan. Mwen pral nan pòs ofis lan talè. Pa konn si m ap manje avan, si m ap manje apre, m tèlman grangou. Men, m vle mennen nou nan pòs ofis lan ansanm avè m pou nou wè ki jan mwen drop tout bagay. Li nan nwit kounye la, li nan nwit kounye la, li 8 è 39. M te kòmanse a 4 è, kounye la li 8 è 39, m te pran pil poz, m t al fon ti manje, mwen te, m te pran, m te pran ti poz. Li 8 è 39, m ap still al nan pòs ofis la, m konnen nou pral di li fèmen. Yes, li fèmen, but nou konnen mwen sèvi tèt mwen depi lakay mwen. Sa vle di m pa gen, m pa bezwen asistans, m pa bezwen anyen, gen yon kote pou depoze package lan, epi y ap voye yo ale demen si Dye ve. M pa vle pote yo ale demen si Dye ve, paske si m pote yo ale demen si Dye ve, Umm yo pap m pa kwè yap voye l nan menm jou an yap voye l nan next day nan next jou an so se sa fè aswè a m pral depoze yo demen maten pou yo ka ale pou kliyan ka jwenn order li package li resevwa package li pi rapid ann ale ansanm avè m. Ok guys mwen rive nan post office lan avèk package mwen umm se la ke mwen pral depoze bwat yo. Mwen pral pran yon mwèl mete yo nan sa. Y ap tonbe anndan. Ui. Mwen yo ap voye yo ale. Mwen al moutre yon mwèl. Mwen ka mete telefon nan la. M ap just fè youn epi m ap montre nou. Nou wè? M mete youn epi li tonbe dèyè. Vwala. Ok guys, mwen gen tan lakay mwen. Nou wè tout bagay. Nou wè tout travay ki genyen dèyè ekran. Nou wè, malgre ke m pa montre tout. Malgre ke m pa montre tout, nou wè tout travay ki gen pou fèt. Lè yon moun gen yon biznis, nou sipòte l, bagay yo pa fasil, bagay yo pa fasil, donk nou wè tout bagay. Si nou gen yon bagay ke nou te wè, ke nou menm nou ta renmen fè l, pa egzanp, nou wè jan m prete shipping label lakay mwen, si nou menm nou pa konn kijan pou nou fè l, nou vle m fè yon videyo Sou sa m ka fèl pou nou, stikè kijan m prentel lakay mwen, kisa ki papye kem achte, tout sa tout sa tout sa. Si nou gen yon bagay ke nou te wè ke nou ta renmen konn fèl pou kont nou, mwen mwen pa yon moun ki selfish. Map montre nou kijan pou nou fèl, fèm konnen nan kòmantè a si nou te renmen ti videyo a. Ok m konnen m fatige sa se jel ki tou blanch bò tèt mwen m pral benyen poum ka al repoze m so don't mind me don't mind me si nou te renmen ti video a bal yon like share kòmante fèm konnen w te la epi map di nou a la pwochèn pou yon lòt video ankò pi enteresan mwen renmen nou anpil bye.